Sa Kote m te jwenn moun kap di m happy birthday to you, joyeux anniversaire, whatever, manmi, papi, bay konsa m pa janm konsa monchè. M pran 2 zan, 2 zan depresyon. Soufri. 2 zan depresyon.
Depi w yon moun w ap chèche lanmou, se sou entènèt pou w fè yo aksepte w pou moun aksepte w. tou wap fè vi w malere. Ok yes. Chèf Mwen ap fè 2 zan nan vi m de 15 a 17 nèg ki te pi ere pase m. Paske m te fè lapè ak Bondye. Pa gen pi bèl feeling ke sa. M te konn m fèk antre nan djaz. M te konn al legliz de fwa pa jou, pa t gen moun ki te konn fòse m al legliz. Alepòk m pa t konn pale ak manman m, m pa t gen bon rapò ak papa m. M te bezwen fè mizik, m pa t gen kote pou m rete. Men chak lè lemonn ta vle ban m do, m gon moun pou m pote plent ki se Bondye. 22 zan byen bèl. E wè kè kontan sa yo m poko janm konnen l depi lò. Paske pandan m vin antre nan djaz, m vin nan fè sipèsta e m dekonekte a jamè. Mwen fè dezan trè kontan. E lòt milyon m te genyen, men men, m ap di moun yo sa jodi an la aswè a. Ou pran 2, ou wè ou menm, ou gen 2 chak, 2 kwa wap pote. Ou gen pati evanjelik kòm si frè ou ye a, epi ou gen atis la. Mwen, mwen gen atis nan sèl. Yo pran nou atis kòm si lè yo bezwen nou, ou rete la, rete la tann, ou pa gen okenn santiman, ou pa gen okenn emosyon. Lè m mande w pou vin jwe, vin jwe mizik, jwe mizik, relanmwe, bla bla bla, fè moun danse, se sa m vle nan moun. Apre sa pou fini ale al chita. E pa paske w ap respire k fò moun. Dèfwa gen anpil moun e pa moun yo moun yo se ekip ògàn k ap fonksyone. Brother lè w moun se lè w gon etik ou gon valè menn. E sa fè nou la an Ayiti la nou pa gen anpil moun. Nou gen de zèt vivan. Gon bagay yon moun di yon bèt p ap fè l. Paske menm chen lè w rele l nan tèt li, li konnen pou l al nan yon kwen pou l bese zòrèy li. Yo pran m m se kretyen menn. Men moun nan pran w depi w se kretyen. Kote humain an Ethène? Epa vre! Kriz vin abite nan mwen. Brother, mwen gen santiman, ou ka dim yon bagay li blesem menn. Kotem jwenn non moun sa. Kotem te jwenn moun kap dim happy birthday to you, joyeux anniversaire, whatever, manmi, papi, bagay konsa m pa janm konsa monchè. M pran 2 ans. 2 zan depresyon soufri. 2 zan depresyon.
Depi w yon moun w ap chèche lanmou se sou entènèt pou w fè yo aksepte w pou moun aksepte w w ap fè vi w malere. Ok yes. Chèche a m fè 2 zan nan vi m de 15 a 17 nèg ki te pi. Heureux pase m. Paske m te fè lapè ak Bondye. Pa gen pi bèl feeling ke sa. M te konn, m fèk antre nan djaz, m te konn al legliz 2 fwa pa jou, pa t gen moun ki te konn fòse m al legliz. A lepòk m pa t konn pale a manman m, m pa t gen gwo rapò a papa m. M te bezwen fè mizik, m pa t gen kote pou m rete. Men chak lè. Le moun ta vle banm do m gon moun pou m pote plent ki se Bondye menm. 22 zan byen bèl moun e ou wè kè kontan sa yo m poko janm konnen depi lò paske pandan m vin antre nan djaz m vin nan fè sipèsta e m dekonekte a jamè mwen fè 2 zan kè kontan e lòt milyon m te genyen men menn. Map di moun yan moun yo sa jodi an la aswè a map fèmen je poum di sa menn se pi bèl feeling lèw konnen ke w ka pote Bondye plent. Tan pou m ta kite Jezikri bòdò m ak di m pito pa egziste ankò paske se premye moun ki te vin pran m lè m pat gen moun ki te avè m jounen jodi a moun renmen frè Gab yo renmen frè Gab menm men yo pa konn kiyès ke m te ye doulè m soufrans mwen bòdò se Bondye k dechaje jounen jodi a yon moun ka wè m Ki diw gade fè grap kap fè it m pa fè rete konsa m tonbe m fè it bondye m te soufri men Dieu pran sa map fè a li miltipliyel li pèmèt kem ka la menn m gen yon ti machin yon vye bout tòl ma di se li menm ki pral fèm bay yon manti menn et k bondye pete motè a depi kounya brother sè sam gen brother se levanjil menn sè sam gen brother se Jésus em fyè de Jésus chak segond brother yn nan priyèm menn aswè a menn se pou bondye fèm fon lè kanmenm pou li. Pou m pran lari map rele Jezi menm. Bondye pa egzose l pa egzose nou se nou k poko gen matirite pou nou resevwa sa nap mande a. M vin konsyan menm m te sal brother se Jezi sèlman k te ka lave m par sa mò. Podyab bon bagay se yo menm ki pou fon sakrifis men se Bondye li menm ki fè sakrifis lan pou nou ankò pou n ka aksede a lavi etènèl. Map di, map di w sa sensèman, m pap fè peche paske m pa vle Bondye pini m, m ap m pap fè peche paske m renmen Bondye. Ou wè si m ta fon tete map di map mal dòmi. Paske gen de evanjelizasyon m pa ka bay. Non map di Nou pa repot sou pral nan lanfè tande. Nan pa non. Premyèman, kote w kwè w pral wè lanmou Bondye a? Mwen pa renmen sa tou. Bòdè, ou pa t ap menm tande m. Kòmanse pa fè kou ou fè moun kouri. Paske mwen menm m konn ap fè lavi m pa konn wè gen tout moun sa yo ladan l pandan ke m ap pale yon bagay ki ase pozitif konsa. Se ke ou menm ou gen yon bagay w ap fè ou mèt kontinye fè l. Tout glwa pou Jezi bòdè. Evanjil lan kenbe w. But mwen menm ki nan k ap pale de cheri benyen m ilegal lè moun vini wè kòmsi m ap di. ap fon la ui m vrman sa pale w de jenès ma pale w de konsèy de sesi sela. Li pa rete. Ke Bondye ap tandem m son moun beni menn Jodi an m kanpe e talè a m kanpe m son moun ki toujou ap bay blag lakay la m di Bondye gon panshan pou mwen epi yo pete ri kounye a poukisa yo di m yo di m kòman m di Bondye toujou fon jan lap fè kòl fè ès poul beni m. Ase gade jan map dekouvri w. Sim pat deside gon konvèsasyon ansanm avèw gade jan kòmsi la m yo m gentan apresye pèsòn nan. Ah m te apresye w avan pa gen pwoblèm. Anben brother ou apresye m fòk te gen youn nan nou pou te fèl avan monchè ou te fè premye pa m fè dezyèm pa epa nap mache kounya paske pou nou mache fò pye goch la leve fò pye dwat la swiv li ou konprann ensitsuit. Paske tout sa ameriken an fè nou menm nou repwodwil la e nou pa gen menm mòd de vi avè yo. Yo ka manje lè yo vle, yo ka bwè lè yo vle, yo ka dòmi lè yo vle, yo manje lè yo vle. Nou menm n ap suiv yo, n ap imite yo, nou pa ka fè sa y ap fè. Jodi a, moun nan fè yon tatou, demen si yo l ka rantre, l etire tatou an. Nou fin fè tatou an, nou ekri non fanm sou nou, apre sa nou fè yon po flè. Y ap fè wout, y ap fè wout anlè, tout bagay sa yo. Yo plen bilding, yo plen gwo bilding. Nou mèt, nou gen Digicel, nou gen Digicel, nou gen Natcom. Nou gen Marriott la, nou gen. Nan talè Mario di sèl natcom talè men si spiderman menn te vin an ayiti e motol tap pran lontan pou yon nèg te fè yon nèg fanm te jwenn yon diaspora fòl te gen yon bon kontak kounye a koz de facebook e kounye facebook vin an vòg rezo sosyo moun nan ka gen yon diaspora kounye la depil moute li tape li jwenn men lontan fòl tal yon cyber café pou al peye 5 dola e medam yo patap depanse pou ou a monchè fòl tale. Fò moun nan di w, ey pitit m gwo nèg la ki Florida la pou ou, ah pitit, ah m jwenn yon ti bagay pou ou la, ou pa wè l kòman ou ka fè l voye foto l, voye foto l pou mwen non, anben m ap fè yon jan m voye l pa yon moun k ap rantre. Lè Facebook vin parèt, kounye la vin gen dyaspora, dyaspora moun nan ka rete l wè w, li se bèl bebe, li rive sou epi sa w tande a la, prèske tout bagay fèt akoz de Facebook, Instagram. Brother, pou m montre w. Sa vre kit nèg ki ta renmen fè krèy yo pa gen mwayen. Yo pa gen mwayen. Imedyatman ke yo t ap travay tou, yo t ap pwokire yo. E sa k fè dyaspora gen valè paske nou pa ap travay isit. E si nou t ap travay nou te ka gen ti mwayen nou, nèg la pa t ap ka sot kote l sot sa 20 dola pou l vin pran fanm ou. Gen antant gen ekoute e gen konsome. Brother, cheri benyen m, vide dlo sou mwen. Depi m pase yon kote m tande l. M pa pral ekoute cheri benyen m, vide dlo sou mwen, sa e sa. Pase Jezi gentan benyen m ak san l deja, mwen menm wi spesyalman. Kèt ba la pede tande nan kamyonèt m tande l e koute a se mwen k volontèman m di bon m al chwazi pou m chita pou m pou m koute tèl mizik li refòmate mès ou li refòmate langaj ou men pèsonalite w souvni w yo yo la. Monchè mèsi anpil e m espere. Abo de fwa m di w mèsi men m kite m di w mèsi paske w nan live lan ansanm avè m se yon plezi brother pou w te la avè m e brother mwen apresye sa e m vin pi apresye M te ka apresye talan atis lan. Gen The Preachers, gen plizyè nèg ki te rèd. Fòs ou kòmsi lè w ap jwe sou stage ou gon jan w vole frè m, m pa konn kote w rive. M renmen enèji w men m gad live ou e nou poko janm kwaze but bro kontinye fè sa w ap fè a.